Sim ta vin la mwen diw kilè yon moun milyadè rapid vit wap dim se lèl gen yon milya dola. On milyon dola mil fwa. E sim ta diw banm 3 milyadè ke ou konnen pou sak pi popilè yo m gentan konnen ou pral dim Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates gen toujou. Men kounya sim ta diw ki premye milyadè ke Lemond te ofisyèlman genyen. La a m kwè w gate tèt ou. Ou pa fouti reponn mwen rapid. Oubyen ou pa reponn mwen ditou. Ebyen jodi a, ret chita, mwen pral prezante w istwa premye milyadè ke limanite te ofisyèlman konnen. Sa k fè m di ofisyèlman konnen, se paske sa k arive te genyen avan, men ki pa t vrèman deklare, oubyen yo pa t vrèman gen done pou yo. Kite m prezante nou istwa mesye sa ki se. John Davidson Rockefeller. Men avan m kontinye, ban m di nou, mwen s on jèn pami tout lòt yo ki vle envolve sou rezo a nan kreyasyon kontni. Mwen toujou ap mande nou sa, m ap remande nou sa an gras, tanpri, sipòte m. Fason w ka sipòte m se lè w abòne avèk paj mwen yo, lè ou pataje kontni m yo, lè ou like yo, lè ou kòmante. Mwen rele Mandou Haiti, m sou Youtube konsa. Sou Facebook konsa, mwen sou TikTok konsa. Ok, revenons à nos moutons. Sitwayen sa a se John Davidson Rockfeller. Misye fèt le 8 jiyè 1839 nan yon vil ki rele Richford nan eta New York, Ozetazini. Papa misye se te William Rockfeller. Se te yon vandè itinere. Vandè itinere a se yon moun k ap fè komès men ki pa gen yon andwa fiks. Jodi a li ka vann yon espas, demen l ap nan lòt. Donk ou pa p jwenn li plizyè fwa yon sèl kote. Donk misye te itilize pratik sa a tou, se pa rapò avèk aktivite li t ap mennen ki pa t vrèman an konfòmite avèk lalwa. Misye t ap vann yon seri de pwodui ki pa t gen kontwòl ki fèt sou yo. Se pou sa li te oblije pa kite tras. E yo di w mesye pa t vrèman prezan pou fanmiy li, pou Rockefeller avèk lòt, pou madanm li tou. Se sa k fè se manman misye ki pral leve yo. Manman misye, Eliza Davidson, yo di w se t on fanm kretyèn, yon fanm ki te strik. e ki te gen anpil disiplin. Se sa k fè li pral leve ti Rokfelen nan yon disiplin tèt chaje avèk yon fwa kretyen. Pou fòmasyon akademik, ou pap jwenn twòp done pou ti Rokfelen. Dayè yo di w se pa t vrèman yon nèg ki te briyan lekòl, ki t ap ki te kwè nan li, nan pil teyori. Non. S on nèg ki te trè pragmatik. Se sa k fè, a setan, misye te gentan kòmanse nan fè biznis se leve kodenn pou revann. A trèzan, misye te gentan kòmanse ap prete moun nan zòn nan, timoun, ti kamarad li yo, lajan ak enterè. Si w te nan epòk Rokfelè a, sa ka rive w te bezwen di goud pou w achte yon marinad, ou pa t genyen l, epi w parèt kot ti Rokfelè, ou grate tèt ou, ou di, Yow baz, m bezw achte yon, m bezwen 10 goud pou m achte marinad la, m pa genyen non sa wap fè pou mwen, lap diw map prete w 10 goud, men a kondisyon lè wap ban mwen l, wap mete 2 goud sou li, wap banm 12 goud. Donk, misye kòmanse nan antreprenarya a bonè. An palan dantreprenarya, si ou nan pati sid peyi a, ou Jakmèl, Okay, Jeremi, Miragwàn elatriye,

nan Cleveland, Ohio, nan eta Ohio. Men se pa paske li te fè gwo etid nan kontabilite non, misye te swiv yon senp fòmasyon sou kontabilite, men yo di w se yon nèg ki te konn chif li byen sitou dan le domèn dafè. Misye anplwa yon metòd kote li note tout depans, tout grenn dola misye ap rantre, k ap soti nan pòch Rockefeller chak jou, li note l yon kote. Prensip pou Rockefeller se pa kantite kòb ou rantre, se kantite kòb kap sòti a. Donk misye epanye avan l depanse. Pandan nou menm majorite nan nou se depanse apre sa ti rès ki rete a na epanye, pou Rockefeller li pat konsa. Men m di nou son salarye, eske yon salarye ka vin rich? Ditou monchè, avèk yon pitans, peye chèk chak semèn, yon vye salè chak mwa ke yo pap menm peye w atan an, ou pral rich avè l non. Men kòman misye pase pou l franchi etap de milyonè a milyadè? Ebyen banm di nou. Ou wè pwodui sa w ap gade la, li rele petwòl. Gen moun ki rele l lò nwa. Se pa mwen k ap di w. Aktyèlman, se pwodui sa k ap jere mond lan, k ap mennen mond lan. Ebyen, se pa kounye a. Petwòl t ap fè aktyalite depi dè syèk avan. Men, li pa t gen tout enpòtans sa a. Bikòz, moun yo pa t vrèman gen mwayen pou yo transfòme petwòl la pou l vin bay tout pwodui sa li bay aktyèlman la. Men, pwodui sa pral konnen yon gran eklatman an diznevyèm syèk la avèk L'apparition de l'industrie pétrolière. Ebyen, men, moun yo pa t kouri antre ladan l konsa non, paske ou konnen kòman lòm nan ye. Lòm nan gon, natirèlman gon tandans konsèvatris. Li plis kwè nan sa k te la deja, sa k gen plizyè ane ap fonksyone. Li pa fè sa k ap vini an konfyans, paske li riske, li poko konnen l, li pa vle al envesti ladan l pou l pèdi. M di nou, diznevyèm syèkl, petwòl la pral konnen yon gran eklatman avèk laparisyon de lendistri petwolyè. Sa vle. Pandan moun yo nan epòk la y ap renka kò yo, yo pè rantre nan endistri petwolyè, yo pè rantre nan rafinri petwòl la, Rockefeller jwenn vid sa a, li fofile. E Risk ki fè biznis lan. Pou sa, misye pral gen zanmi l ki se Maurice Clark, yo pral fonde yon antrepriz ki rele Rockefeller and Clark pou yo Transfòme petwòl baz. Pou transfòme petwòl ak tout pwodui sa ou wè n gen la. Li gen afiramezi k ap evolye. Ok. Misye antre nan rafini, nan domèn rafini petwòl. Misye ap pouse, pouse. Misye ap, misye envesti tout sa l genyen nèt nan rafini petwòl. Men, Clark li menm, li te retisan. Pase pafwa gen de fwa misye wè Rockefeller ap depanse. Misye di, èske sa ap pote rezilta? Èske sa ap pote fwi? Se sa k fè misye pral rive yon kote, klak, li pral kòmanse renkapon, li pral kòmanse rale kò l dèyè, li pral pa sou envesti twòp. Rockefeller ki wè sa, li di misye, Bro, jan bagay la ye la, èske w ap batay oubyen ou pa batay menm? Ki sa w ap fè? Si ou pa sou kontinye, ou mèt vann mwen pati pa w la pou m rale l pou kont mwen. Ebyen se sa Rockefeller fè baz. Rockefeller ale l achte pati pa Clark la. Misye plonje l ale dwat pou kont li. An 1870, Rockefeller pral kreye pwòp rafinri petwolyè li, ki se Standard Oil Company baz. Standard Oil Company la, l ap transfòme petwòl, pouse moun petwòl yo. Sa pa kanpe la. Pwokfelè, pou vin rich, pou vin fè fotin, pou kontwole ekonomi an li pa lòt bagay baz. Se fè ansòt ke ou gen mache a nan men ou. Ansòt ke ou gen monopòl la. Pou sa, misye pral itilize yon strateji, misye rachte pi fò konpayi petwolyè ki te gen nan epòk la. Sou ventan. Misye ki ta rive kontwole a 90 pousan mache petwolye ameriken an. Gade sa m di w, sou 20 tan, misye rive kontwole a 90 pousan mache petwolye ameriken an. Gade, san diplòm, san bachelye, degree, san anyen, okenn etid advanse, An 1916, Rockefeller se premye milyadè ke limanite konnen. Tande, premye milyadè ke limanite ofisyèlman konnen. Men, bagay yo pa pral rete tou woz vrèman pou Rockefeller. Pral gen lòt ti koulè ki pral parèt ladann tou. Pa bliye m di nou, misye te gen monopòl mache petwòl la Ozetazini. Monopòl la se kisa l ye? Se lè yon moun ap vann yon byen oubyen yon pwodui ke se sèl li ki genyen l sou mache a. M pa bezwen di w abi k ap genyen, m pa bezwen di w jan konsomatè yo ap soufri. L ap monte pri lè l vle, fè rate lè l vle, menm jan avèk Digicel. Ou panse si te gen yon lòt konpayi ki te pou konkiranse Digicel, li t ap monte pri, disparèt plan, sòti nouvo plan jan l vle? Non monchè! Men lèl fèl konsa se se nou menm wi kap peye sa konsomatè yo. Pou ka Rockefeller a se te menm bagay la. Avèk monopòl misye gen, misye kraze lòt konkiran ransye ki anfas li yo. Misye monte, li fè rate lèl vle. Sa w tande a. Lajistis amerikèn kòmanse lage nan dekont Rockefeller. Yo kòmanse ak akize l de pratik anti-konkiransyèl, yo akize l de kòripsyon, yo akize misye de destriksyon de pitit antrepris. Paske se sa l ye. Nèg k ap fè kòb la, li pa konn doulè piti. Se gwo yo. Se kòmsi antreprenarya se yon jengli li ye. Se gwo manje. piti. Men pou sa pa rive, pou w respekte standa, pou w pwoteje konsomatè yo, se sa k fè Leta ki serye, Leta nou peyi serye, li jwe, li vin jwe yon wòl regalye. Ki sa Leta fè? Se lè gran antrepriz yo, gran nèg yo ap debòde pou l di non alte la. Nou tout gen plas nou, nou tout merite jwenn yon pati nan gato a. Ebyen se sa l ye. An 1911, Lakou Siprèm Dèzetazini depatcha Standard Oils nan 34 antrepriz. Monopòl la kraze. M pa pral di Rockefeller tonbe sou bouda non, men monopòl la kraze. Men malgre sa, se yon nèg ki entèlijan. Misye te envesti nan plizyè lòt domèn, nan plizyè lòt aktivite. Misye te aksyonè ladan yo. Sa k pral fè fòtin li pa sispann grandi, pa sispann monte. An gwo. Se istwa Rotfeo, yon jèn gason ki pa menm gen gwo etid inivèsite, ki pa gon fòmasyon menm konplèt epi ki rive fè tout bèl visa. Se menm sa w ap tande la. Pou vi prive, misye te marye avèk yon dam ki rele Laura Spellman. Ansanm yo te gen 5 timoun. E yo di w s on nèg ki. Bwè, ni fimen, ni al nan plezi, fè evènman de grand anplè non. Li te fokis sou travay li. Guy fè lajan. E pou Èv, yo konsidere misye kòm le père de la philanthropie on tè. Li se fè anpil zèv nan domèn charite e misye te fonde Inivèsite Chicago, Rockefeller Foundation, Rockefeller Universiy. E misye envesti anpil nan domèn medikal. Bon! Konnen lòm nan, nou vin li la.